Zanmi foutbòl mwen yo, kòman nou ye? Jodi a, se 30 desanm 2025, ane a ap rive nan bout li. Gen nan nou k ap gade videyo sa a ki gentan nan 31 desanm nan e ki nan festivite de fen dane. Mwen espere ke 2025 lan p ap pi mal pou ou e ke 2026 lan ap. pi bon ke 2025 lan. Nou pase yon ane ki te chaje ak aktyalite spòtiv e nan videyo sa a ou pral dekouvri ansanm avèk mwen 5 pi gwo evènman spò mwen menm pèsonèlman mwen te viv pandan ane 2025 sa a. Li gen dwa yon moman, li gen dwa yon fenomèn, li gen dwa yon akonplisman, li gen dwa yon rezilta. Nou pral pale donk de 5 moman. Spò enpòtan pou mwen pèsonèlman en ki te genyen pandan ane 2025 sa. N ap kòmanse, nou pral bay 5 lan men san vrèman nou pa chita sou lòd la. Sa vle di sa m bay anvan an se li ki nimewo 1 oubyen sa m bay anvan an se li ki nimewo 5. Non, nou p ap fè l konsa, pa gen ankenn òdre de preferans e ni denpòtans. N ap kòmanse avèk 3 gòl Duckens Nazon te fè kont ekip Kosta Rika a. Duckens Nazon se yon atakan k ap frape seryezman pou nou la depi trè lontan. Mwen sonje lè misye t ap kòmanse an ekip nasyonal, lè sa a nou nan debi 2014, premye premye match ke misye jwe pou Ayiti se te kont Kosovo, yon match. Non rekoni a la verite pa la fifa ki te fini 0 a 0, lè sa a se te Marc Coullat k t ap antrene ekip la. Depi, evidaman Duckens Nazon jwe anpil anpil anpil match pou Ayiti, li jwe plizyè konpetisyon tou pou Ayiti, Gold Cup 2015, Gold Cup 2019, Gold, plizyè Gold Cup. plizyè eliminatwa koup di mond e Duken Sanon kite mak li nan seleksyon nasyonal sa a sou anpil anpil match, sou anpil anpil konpetisyon, sou anpil rezilta grenadye yo. Sepandan, si se vre ke misye fè anpil gòl, plis doun karantèn an ekip nasyonal, match sa a kont ekip Kostarika a e triple sa a ke misye fè a ap rete dan la lejand paske Li fè 3 gòl ok nan match lan. Se ton match 1 de eliminatwa de koup di mond. 2 se te kont on ekip ki mye klase ke ou nan klasman fifa a, ki teorikman pi fò pase w. E tankou nou di l, se te on match denpòtans e misye fè 3 gòl nan match sa a. Se sètènman on moman kle, on moman fò, on moman enpòtan nan ane spòtif lan e patikilyèman nan kalifikasyon seleksyon nasyonal la tou. pou faz final koup du mond la. 3 gòl sa, sonje ke li te pèmèt nou mennen sou Kosta Rika 3 a 2, epi malerezman, e se petèt sa ki fè ke 3 gòl sa son senfoni inacheve, se ke nou pran yon gòl nan fen match ki fè ke 3 gòl sa pa debouche sou yon viktwa ayisyèn kont Kosta Rika. Men, nul ou pa nul, 3 gòl la an li menm sou Keylor Navas, li rete youn nan pi gwo akonplisman karyè Duckens Nazon e nan zye pa m mwen menm, sètènman youn nan moman fò ane 2025 sa a, pa gen okenn dout sou sa nan lespri m. Kalite gòl yo tou, kalite gòl yo tou, bisiklèt ke misye fè a nan anbouteyaj ki te genyen an, San konte dènye gòl li fè a kote vrèman yon sipèb talonnad vrèman ekstra ekstra òdinè sou triple de Duckens Nazon. Kidonk kalite gòl yo, enpòtans match la, nivo advèsè a fè ke 3 gòl sa yo se vrèman e pèfòmans sa a se vrèman yon pèfòmans lejandè m anvi di de Duckens Nazon nan antouka sa l te fè pandan ane 2025 lan menm si an klèb se pa toujou sa pou Duckens Nazon men an seleksyon nasyonal misye mouye mayo a misye pote anpil pou seleksyon nasyonal sa a e m panse ke gòl sa yo pèfòmans sa a kont ekip Kostarika a rantre l tou vrèman trè fon nan la lejand dè grenadye nan lejand seleksyon nasyonal lan doun manyè jeneral e mwen panse si. W ap gade tout sa ki fèt nan listwa seleksyon nasyonal sa a, ok, nan listwa, e m byen di nan listwa seleksyon nasyonal sa a, m pa kwè w ap jwenn anpil pèfòmans endividyèl nan dimansyon sa a, ok. Sètadi, nan match enpòtan, m pa pale de ti konpetisyon dèyè manman, m ap pale de yon eliminatwa koup di mond, kont yon advèsè ki pi fò pase w, ok, e enpòtans match la. Ok donk lè w pran kalite gòl yo, lè w pran sa yo ou mete yo sou tab lan pou fè yon kritè pou gade kòmsi kalite pèfòmans jwè a, mwen panse ke pa gen anpil pèfòmans nan listwa seleksyon nasyonal lan ki depase sa Duckens Nazon fè kont ekip Kosta Rika a nan match sa a ki te fini 3 a 3. Sa se te definitivman youn nan moman prefere m pandan ane 2025 la nan zafè spò. On dezyèm moman ekstrèmman enpòtan ki gen rapò a 3 gòl Nazon an se 18 novanm. 18 novanm se te kalifikasyon seleksyon nasyonal lan pou faz final koup dimond lan. Evidaman dat sa a, tout sa dat sa a charye, batay de vètyè, men jan ke dat sa a anpil fwa tou li tonbe dan de moman enpòtan pou seleksyon nasyonal nou yo. Se pa premye fwa Ayiti ap jwe 18 novanm. Mwen sonje te gen yon match 18 novanm Ayiti kont Kosta Rika tou ki te fini nul lè sa se te match Lig dè Nasyon, mwen enpòtan sètènman ke eliminatwa koup du mond lan, men se te 18 novanb kanmenm, e tankou mwen di li, fwa sa a, li tonbe 18 novanb lan non match kapital kont Nikaragwa. Se t on do or day pou Ayiti, desten nou pa ta san pou san nan men nou paske nou t oblije ap ret tann ki rezilta k fèt ant Onduras e Kosta Rika, enben alarive, nou fè sa pou n te fè a, nou genyen ekip Nikaragwa a, gras a Don Didson e Pwovidans ki te make pou nou, e m pa bezwen di nou, 2 zero, match fini, e nou poko ka fin fete nèt, n ap pran nouvèl pou n konnen kòman sa ye lòtbò a ant Onduras e Kosta Rika, se te vrèman on moman kle, on moman fò, on moman enpòtan pandan 2025 lan, pa gen moun ki ka bliye 18 novanm sa a. E bikolò la flote, tout moun kontan, te genyen vrèman yon santiman dinite nasyonal a se moman la, paske vrèman, tout moun rejwenn yo, e atravè Ayiti a, nou kalifye pou koup di mond. Nou refè l ankò apre 1974. Vrèman moman kle, moman fò, e seleksyon nasyonal sa a fè nou viv, e definitivman, se yon dat k ap rete nan listwa foutbòl ayisyen an. Dat sa a kote nou te genyen Nicaragua e n te retounen nan le gran konsè dè nasyon de la koup di mond. Mondyal la ap fèt an 2026 nan peyi Meksik, nan peyi Kanada e nan peyi lès Etazini. Ayiti ap la e tankou nou konnen l nou gen 3 match pou nou jwe an faz de poul kont ekip ekosèz lan, kont ekip mawokèn lan e kont ekip brezilyèn lan. Dabò premye match lan Boston, Answit dezyèm match lan Philadelphia e twazyèm match lan nan Atlanta, Georgia. Ayiti ap jwe tou le twa match li yo Ozetazini e sètènman dat 18 novanm sa a mwen panse ke tout Ayisyen w mande sa yo panse sou ane 2025 lan ki dat ki te make yo. M panse preske tout moun site 18 novanm, preske tout moun pale de kalifikasyon seleksyon nasyonal lan. Li pa t diferan pou mwen, evidamman. Epi, yon lòt moman, yon twazyèm moman kle ane 2025 sa a, lè m ap site evènman ki plis make m mwen menm pèsonèlman pandan ane sa a, videyo sa a sonje se sa n ap fè ladan l, senk evènman ki te plis mwen menm pèsonèlman make m, se jou tiraj osò koupdimond la. Sa a. Se t on moman fò pou mwen pèsonèlman ki te viv li de lenteryè. Faz final koup du mond lan se ane pwochèn an juin men fifa toujou fè an sòt ke 5 6 mwa avan debu koup du mond lan ke l fè tiraj o sò a nan yon vil ki anndan peyi k ap òganize evènman an. Ane sa a se te Washington e sou envitasyon Federasyon Ayisyèn de Foutbòl mwen te prezan nan tiraj sa a nan John Fitzgerald Kennedy Stadium. Se te on mega evènman e se jan d'evènman tankou mwen te di l nan yon piblikasyon sou Facebook, se on se l'evènman d'une vie paske gen de bagay ou pa fòseman ap ap gen pou reviv li ankò. Lè w ap pale de tiraj o sò faz final koup di mond, w ap pale nan ka presi sa a, de 48 peyi ki kalifye yo, bon anfèt pouw gen 48 peyi ki kalifye gen 42 pou le moman ki kalifye, ou gen 42 seleksyonè nasyonal ki la, ou gen 42 prezidan de federasyon ki la, ou gen 42. tip manadjè ki la, ou gen 42 atache de près ki la, ou genyen le mond di foutbòl menm kote a, nan menm vil la, nan menm ansèt lan pou menm kòz la. Se te vrèman yon evenman tapi wouj, eksepsyonèl, ekstraòdinè. Federasyon an te evidamman kòm. peyi ki genyen kòm federasyon ki gon peyi kalifye pou koup di mond li te reprezante e yon bèl delegasyon kote tankou m di li le mond di foutbòl te la mwen wè yon pakèt e aktyèl star ansyèn star di balon won aktyèl antrenè ansyen antrenè e se tout moun te la nou pale yon anbyans foutbòl ekstraòdinè Se t on bagay fenomenal, se t on evenman vrèman ke w pa kapab bliye, levenman di n vi, tiraj osò sa a, e li te ban mwen on avangou de kisa òganizasyon koup di mond lan pral ye tou, paske lè m rive nan ayewopò Washington nan, yo te gentan la ap tann mwen, yo vin chèche m, mennen m nan otèl. de otèl lan answit evidamman pale m gentan santi atmosfè la m wè ke se definitivman yon bagay ekstraòdinè kap pase la epi apati de la menm jedi swa te genyen yon evenman leve de rido kote prezidan fifa a te la san bliye ke nan demen vandredi ta pral genyen veritab seremoni an veritab evenman an kote ou ta pral genyen tiraj osò lan an li menm e tiraj osò a akouche yon Pa surpriz men yon tèt fè mal pou anpil ayisyen, nou konnen nou nan poul Brezil, nou konnen nou nan poul Maròk, nou konnen nou nan poul Ekòs, yon tiraj ekstrèmman konplike pou Ayiti, nou te ka pi byen sòti, men se la koup du mond, se le plus haut niveau, ou pa gen pou ap chache triye ki advèsè ou pral jwenn. Son tiraj, se bòlèt, se le hasard, nou tonbe sou sa nou tonbe yo, nou pral batay, se grenadye nou ye, ok. Donk vwala, jou tiraj o sò sa, 5 desanm 2025 lan, se te yon lòt moman fò pandan ane spòtif 2025 lan, li sètènman nan top 5 mwen sou ane 2025 sa a. Epi gen 2 lòt evenman sou ane 2025 sa a ke m ap mansyone nan videyo sa a. Se 2 evenman ki konsène foutbòl entènasyonal lan. Youn se, gen de moun ki petèt pral sezi tande li, se le fenomèn Lamine Yamal. Fenomèn Lamine Yamal lan, li sètènman nan top 5 evenman fò ke mwen m ap liste la a, ke m ap enimere la a. Paske li difisil pou pale de 2025 lan san w pa mansyone Lamine Yamal. E nan yon bon sans oubyen nan yon move sans. Mwen menm mwen renmen di sa, match ale ke misye jwe kont Inter de Milan an ki fini 3 a 3 a kote li fè bèl gòl, li rantre, drible, e Mkhitaryan epi rantre anndan sifas de reparasyon, frap enteryè pye goch gòl. E lè map gade match sa m wè tout lòbèy misye fè nan match sa e drib ke l fè jan l pa pè jan l pèse jan l drible jan l fè gòl jan l bal li bay pas kle li fè chout sou ba transvèsal 17 ans M di kèt mesye, fò m pale de bagay sa a. Epi mwen m toujou renmen raple sa paske se t on bagay ase espesyal epi m di tèt mwen ke bon, ban m fè yon videyo kote m chita a. Epi mwen pran telefòn mwen, mwen fè yon videyo sou Lamine Yamal paske sou match m sot gade a.

E match retou misye a konfime kalite match ale ke l te fè a. Evidamman, se yon, tankou m te di l talè a tou, se yon senfoni inacheve paske ekip misye elimine. Alale, pèfòmans Denzel Dumfries lan M pa pral di eklipse misye men kanmenm Denzel fini MVP match sa a avèk 2 gòl ke misye fè nan match ale an. O retou Barcelone pa genyen non plis malgre gwo match ke Yamal fè notamman jan misye te pouse nan pwolongasyon pou l wè si l ta tiye ekip Inter de Milan an. O retou.

Apre sa menm, m ta ka di le mond antye vin a sè pye, tout moun ap pale de li, e jwè foutbòl renmen l, laprès renmen l, Barcelone di e, e se misye pou m pouse nan kesyon balon dò la, nan deplèz o fan de Raphinha, e yo pouse misye, yo pouse misye, vin genyen on kabal Yamal k ap fèt, kote tout on seri de medya, on seri de moun, kòmantatè, lidè dopinyon, enfliyansè, ap enfliyanse moun jisteman sou kesyon Lamine Yamal lan. Men, kesyon balon dò pral vini. Deba balon dò vini, epi yo fon fas kare kareman ant Lamine Yamal e Dembele, kiyès kap gen balon dò a, medya yo mete 2 nèg sa yo fas pou fas. E sa ki pral mennen m nan senkyèm pwen an ki se Dembele Balon Dò la. Dembele Balon Dò la li son pwen fò nan ane spòtif mwen an paske tankou nou konnen l mwen te patisipe nan eleksyon Balon Dò Frans Foutbòl lan ane sa a, ane 2025 lan e m te trè kirye pou m gade pou m wè èske Dembele ap genyen Balon Dò la oubyen èske la pwopagand Lamine Yamal ap gen rezon Sous la raison. Mwen te, mwen te, mwen te vrèman trè kirye gade sa. E, evènman 22 septanm 2025 lan, ki se dat kote seremoni Balon dò la te fèt du côté de Paris, au Théâtre du Châtelet, li te on, on suspens pou mwen, pou m te gade, men qui va gagner le Ballon d'Or? Paske bri ki te genyen dans les médias te pratikman fè n kwè ke se t on bagay, tankou m ta di w, 50-50, li ka tonbe nenpòt ki kote. Lamine te trè fò e dan lè medya, men ane Dembele a te tèlman konplè ke mwen menm pèsonèlman m pa wè kòman balon dò a te ka echape e Dembele lè w konsidere ke misye pran 4 tit don la Ligue des Champions e nan Ligue des Champions an li fin meyè jwè Ligue des Champions an, pat gen konpetisyon kontinantal pou te eklipse sa a, pa t gen konpetisyon mondyal pou te eklipse sa a, donk li te trè difisil pou Dembélé pa ta Balon dò. Men, bwi ki te genyen otou de Lamine Yamal lan, te ka fè yon moun doute. Bon, mwen menm, nan vòt mwen, m pa t gen Lamine Yamal nan tòp 3 m nan, men misye fini dezyèm, dèyè Dembélé, avèk alaverite yon gran eka, ok, ant Dembélé e Lamine Yamal, tankou Vincent Garcia, Redaktè an chèf France Football la te di l, Il y a pas eu de match. Il y a pas eu de match, Dembélé te genyen balon dò li wo lamen e Dembélé fini ane a avèk yon razya ekstraòdinè paske misye pran tout twofe endividyèl yo, menm nan Globe Soccer Awards lan la a, se misye ankò ki fini meyè jwè, li te pran tou fifa de best lan. Vwala donk! Evenman sa yo, te gen anpil lòt evenman ke n te kapab site, men evenman sa yo presizeman, 3 gòl Duckens Nazon kont Kosta Rika, 18 novanm, e sèt famez viktwa sou Nikaragwa, jou tiraj osò a, le 5 desanm 2025 k ap rete yon dat memorab pou mwen, epi le fenomèn Yamal, San bliye Dembele Ballon d'Or, se 5 evenman favori m sou ane 2025 sa, 5 evenman ki make ane spòtif mwen an sou 2025 lan, janvye a jodi a kote n ap pale la. Vwala! Sètènman, yè m te poste yon foto sou kèk evenman ki te make ane a e mèsi anpil pou tout kòmantè nou sou opinyon ke n te bay, kisa k te make ane pa nou an. Nou ka toujou kòmante anba videyo sa a. sou pwen ke m evoke yo, men tou sou kisa ki te make ane spòtif pa w la, 2025 lan se t yon kokennchenn ane, 2026 la ap pi bèl toujou, m ap la sou menm chanèl sa a pou pote analiz spòtiv pou ou, analiz foutbòl chak jou sou kesyon spò, sou kesyon foutbòl, sou kesyon k ap domine aktyalite a.